Bonjou, bonswa sa pral depan de lèw ke wap tande ti video sa Nou tounen bak pou ou ak yon lòt nouvo video So nou salye w, nou diw bonjou, bonswa Sa pral depan de lèw ke wap tande video sa Video nou jodi a se yon, nou vin debat pou yon sijè ke Kijan w kapab konvenk sa? Kijan w kapab sipòte sa si gen yon moun pwòch ou oubyen si gen yon moun de lwen w kèlkeswa k ap pale w mal? Kijan w kapab debat sa? Kijan w kapab reyaji avèk sa? Mesaj mwen pou ou jodi a, ou menm frè m yo, ou menm sè m yo. kap tande nou, kap koute nou. Si w ta gen yon moun konsa, si w ap sibi yon ka konsa, pa bay tèt ou pwoblèm, pa neglije, epi pa dekouraje, pa kite tristès fini ansanm avè w pou tèt sa. Pase li byen nòmal pou yon moun pale w mal. Ok? Li nòmal pou yon moun pale w mal, e si w wè w ap viv, Ou pa ta jwenn yon moun k ap kritike w, yon moun k ap pale w mal, ou mèt kwè m poze tèt ou kesyon. Poze tèt ou kesyon paske vi an ki sa l ye? Li pote non vi. Li pote non vi an konsa tou l pote lajwa, l pote tristès, li pote tout bagay yo. Men ou pa ta konn sa. Menm Bondye te anonse nou sa, nou gen pou n resevwa tout difikilte yo, tout bagay yo, nou gen pou n resevwa tout, nou gen pou n resevwa tout bagay sa yo. Men sa fè diw gen pou resevwa yo tout fè pami pati an. Kritik la fè pami pati an. Se youn nan pi meyè bagay, se youn nan premye bagay ki egziste se kritik. Si w ap viv, w ap viv san kritik, se youn nan pi gwo pwoblèm. Ou wè si w ta jwenn kritik pa bay tèt ou pwoblèm. M vin di w pa dekouraje e pa bay tèt ou pwoblèm si w moun k ap kritike w. Mesaj mwen pou ou, lè w jwenn yon kritik. Men ki fason ke ou kapab reyaji de sa. Kèlkeswa ou te nan yon kan, kèlkeswa ou te nan yon relijyon, kèlkeswa ke moun ke ou te ye a. Ou mèt pa t relijyon, ou mèt pa t pwotestan, ou mèt pa t katolik, ou mèt te inik, ou mèt te whatever sa ou te ye a, pa bay tèt ou pwoblèm, men kijan pou konbat sa. Li nòmal pou frè a k ap kritike w la, li nòmal pou sè a k ap kritike w la, se paske ou diferan ansanm avè l. Premye bagay la se paske ou diferan ansanm avè l. Se paske moun ou ye a e pa moun sa l ye. Li menm li se yon lòt moun, ou menm ou se yon lòt moun. Bondye pa fè nou menm jan. Se sa fè ke ou gen pou jwenn kritik. Si Bondye te fè nou menm jan, li pa tap, moun sa k ap kritike w la pa tap kritike w. Ou mèt jwenn de marasa, yo pa fouti gen menm santiman, yo pa gen fouti gen menm sans. Sans yo ap toujou diferan. Pou m demoutre w wi, ki dire ke moun k ap pale w mal la, l pa menm marasa w. Kèlkeswa l te marasa w, li gon diferans ansanm avè w. Paske moun ou ye a e pa moun sa l ye. Li sipoze kritike w paske w siperyè l pase, ou siperyè l. Ou sipoze met tèt ou devan yon lòt moun, ou sipoze met tèt ou plis siperyè ke lòt moun nan. Paske tèt ou, pwòp tèt pa w se tèt pa w. Dabò e sa fè ke ou sipoze renmen pwòp tèt pa w avan ke ou renmen yon lòt moun. Or, si se lòt moun ou al chwazi renmen, ou rayi tèt ou lè moun nan vin ap kritike w, w ap oblije gen pwoblèm avèk tèt ou paske w pa t renmen tèt ou avan. Se sa fè ke m vin di w renmen tèt ou avan w renmen yon lòt moun. E lè w renmen tèt ou an, menm lè yon moun ta kritike w, w ap wè se yon glwa, w ap wè se yon lwanj moun nan ap bay pou ou paske l ap kritike w, ou gentan renmen tèt ou dabò. Pa bay tèt ou pwoblèm. Moun k ap kritike w la se paske ou menm ansanm avè l se de moun diferan. Li fèt pou l kritike w paske devan zye l, Ou son devan zye l ou son dif ou son ou son ou son siperyè e se e rezon sa k fè l kritike w si devan zye l ou pa t yon siperyè l pa t ap kritike w si devyon si devan zye l ou pa t yon ou pa t yon enpòtan li pa t ap kritike w w ap wè lèzòm pa kritike w ap wè lèzòm pa chwa pa kritike yon moun fou paske l pa fè yon bagay ki bon yon moun fou se wòch l ap tire Yon moun fou se nan labou lap benyen. Ou menm sa fèl kritike w, sa fèl jwenn fason pou l kritike w, se paske w siperyè l ki fèl kritike w. Se paske w pi byen pase l ki fèl kritike w. Ou wè si w te byen menm jan l byen, si l te byen menm jan ansanm avè w l pa tap kritike w. Se paske l manke yon bagay, se paske w gen yon bagay anplis ke li. Sa pou chwazi gen an plis ke li, m ta enseye w, pou moun sa k ap kritike w la, kèlkeswa sa l te gentan ye li menm, kèlkeswa pati ke relijyon li te gentan ye a, sa pou l kritike w, m ap mande w pou fè yon pi gwo pa. Paske se pa tout tan pou chwazi ap domi. Paske vyou ou. Ou deja kata renmen vyou ou. Si ou renmen tèt ou se paske ou renmen vyou ou. Fò fò pli gwo pa. Pli gwo pa m pou mwen menm. Kap subi. Kap subi kasa. Sou ta joun yon moun sou ou tou. Sou ta joun 2-3 moun sou ou tou ki pa renmen ou. Kap pale ou mal. Wè si ou pa ta kou asepte. Jezi Kris kòm sovè w, fè chemen sa. Li pral kritike w plis wi, ou pral jwenn plis kritik wi, se pa pi bon sa vin pi bon non, se pa chanje sa pral chanje w non pou ou, ou pral jwenn plis. Men kounya la wè moun sa, wè moun sa, moun sa menm ki tap kritike w la, wè moun sa ki tap kritike w la le moman ke w fè premye pa sa, premye pa sa devan nan. Yon lè kap rive lap mande pou tiye tèt li paske li pral wèl twò li pral wèl vin raz li pral wèl vin raz anpil wè si w potko fè chemen an ou oubyen si w te gentan fè chemen an si w gen Kris kòm sovè w moun sa ap kritike w kite l kritike w pa pèdi tan sou li non wè pandan ke lap pale w mal pandan ke lap kritike w ou menm wap fè travay Bondye a mache wap fè travay Bondye a. Ou ap rete pli fon an ba zèl Kris la. E ou li menm nan selman nan kritik li selman, nan kritik li selman, la pa rive menm pèdi sali li. La pa rive menm pèdi vi li paske li te pèdi tan li sou ou selman ap kritik yo, li pa chache prepare tan li, li pa chache aranje tan li pou o dènye jou a li menm pou li te kapab sove. Gen anpil moun, gen anpil moun ou wè menm lè se moun levanjil ke yo ye, y ap pèdi. Y ap pèdi, y ap pèdi vi yo pa rapò de ki sa, paske yo baze vi yo, yo baze vi yo sèlman sou do moun pou yo kritike moun sèlman. Yo vize yo sèlman Sou moun sèlman, yo pa vize yo pa vize yo sou Letènèl, yo vize yo sou moun pou yo bay moun nan kritik pote, pou yo bay moun nan kritik ke l pa merite. Paske fwa sa, fwa Satan ta yon fon fason pou l blege zye w, fwa fwa sa, Satan pa atake sèlman kretyen, Satan atake tout moun. Kèlkeswa moun pa l, e l chache yon mwayen pou l met tout moun nan divizyon. Li pa janm chache yon mwayen pou l reyini tout moun. Pou kwaze tout moun konsa. Li toujou chache mwayen pou l mete tout moun nan divizyon paske le moman ke nou nan divizyon, si pa l malè nan moman nou nan divizyon an yon pwoblèm rive, l al tou genyen nou. Satan pa janm renmen byen pou moun. Se toujou mal, se toujou pwoblèm li renmen pou moun. Se sa k fè ou jwenn kritik lan. Enben ou menm k ap gad videyo sa, mwen di w sa jodi an. Depi ou jwenn kritik, Fè kè w kontan, resevwa l jan sou fason ke l vini an. Li vini sou fason li vini an resevwa l. Fè kè w kontan, di se paske w siperyè moun sa ki fè moun sa ap kritike w. Se paske w anba zèl yon, yon, se paske w anba zèl Bondye ki fè moun sa ap kritike w. Se paske w gen yon vi moun sa pa genyen ki fè l ap kritike w. Se paske w fè yon pa, yon pa anplis ke li ki fè l ap kritike w. Se sa fè l ap kritike w. Se paske w parèt plis siperyè pase ki fè l ap kritike w. Si w pa t parèt plis siperyè pase l pa t ap janm kritike w. Enben, nan moman sa, fè plis nan sa ke w ap fè a pou li menm pou l ka rete toujou dèyè. Fè plis, pa dekouraje. Si w al fè menm jan ansanm avè l, w ap lage kritik sou li, ou vin nan menm kan, ou vin nan menm klas ansanm avè l, ou vin nan menm Ou vin nan menm chemen ansanm avè l. Poukisa, e pa san rezon Bondye di w konsa ke si frè w la oubyen sè w la pran sa ba w la, vire lòt la ba li. Ou wè si l t ap kritike w, se sèlman nan do l t ap kritike w, pran fason, vire fas ou ba li tou pou l kritike w. Tant li pou kritike w, se tant Li fè w rejwi plis. Si w gen bon konprann. Tant li kritike w, li ba w, li ba w fason, li ba w vi pou w viv plis. Paske li pèdi plis tan nan kritik sèlman ke tan nan egzekite devwa l pou tèt pa l. Kounye a lè lè twò ta vin ap bare l nan kèlkeswa sa l pral pran pou l fè lè twò ta ka ta bare l paske l pa t baze baz li li pa t baze l li pa t baze l sou sou pwojè l li te baze pwojè l sèlman se sou kritik sèlman kritike moun ou wè mwen menm k ap pale a kritik se yon bagay ki pa fè m pè an ki pa fè m pè pran la pran la egzatteman pran la rive la pandan yon segond. Kritik se yon bagay ke m renmen anpil. Tank ou kritike m, ou banm kouraj pou m fè plis efò. Tank ou pale m mal, ou banm espwa, ou banm tan pou m fè plis efò. Tank ou vle dekouraje m, ou banm fòs pou ankouraje m plis. Paske nòmalman depi ou vle viv se viv avèk kritik. Kite moun nan kritike w. Kite moun nan kritike w l ap ba ou refleksyon plis. Ki rezon fè entèl kritike m nan? A se pou sa l kritike m nan? Enben bon m fè yon fason. Se paske sa chifonnen a? Ok, pa gen pwoblèm. Li ban m lespri. M pral pa, m ap pase l. M pap mete l chifonnen ankò. M ap pase l. Paske lè moun nan kritike w, li pèmèt ou aprann plis. Kiyè fè si l pa kritike w? Ok, imajine w, si w ap fè yon travay oubyen si w ap travay a blan. Blan di w entèl, sa w ap fè a li pa bon non, men ki jan pou w fè l. Sa w ap fè a li pa bon non, men ki jan pou w fè l. Li pa plis bon? Se yon kritik sa ye. Li kritike w, li di sa w ap fè a pa bon. Kounye a se ki sa w fè? Ou fè efò pou w fè l plis bon, paske ou ta vle l, ou wè ke li ou ta vle l pou l nan gou l. Sa son kritike li ye. Jezi ki jezi yo kritike l. Avan yo te tiye jezi yo te kritike l avan wi. Yo te bal tout non lot tout non ki pat pou jezi. Yo te bal tout non wi avan. Yo te mande yo te chache mwayen pou yo te mande eske se pa neg jwif la sa. Yo te bal tout son kritike li ye. Si Jezi ki Jezi, ki sen, yo te kritike l, ki ou menm pou lèzòm? Kèlkeswa sa w t ap fè, kèlkeswa jan w t ap mennen vi w, paske moun ke w anfas la, li vin devni yon anfas pou ou. Li vin devni yon anfas pou ou. Ki rezon?

Fò l kreye yon fason nan ki fason pou l domine sèvitè sa a, nan ki fason pou l domine sèvant sa a. Kòmsi kounye a lè fò l jwenn travayè l yo, fò l travay ak travayè l yo pou l wè ki fason ki kapab li kapab kont, li kapab konbat moun sa a. Se satan, se satan nan moun nan, se satan nan moun nan ki pèmèt ke l kritike ou. Yeah, se pa satan nan moun la ki pèmèt ke l kritike w. An, si satan pat nan li, li pa tap kritike w. Li bay satan plas. Li bay satan plas pou satan admèt nan li, pou li menm pou l kapab fè travay satan mache. Ou menm, pa dekouraje, lè w wè sa. Fè plis efò. Priye plis pou moun sa. Pa kritike l non, priye pou li. Di Bondye ou vle moun sa pou l chanje. Pou l kapab repanti e pou l kab temwanye pou ou. Nan plas Pòl la, l pral temwanye paske l t ap kritike yo, li wè yon plim pa leve sou ou, li wè yon plim pa rache sou ou paske Bondye di nan Pawòl li, yon plim pap rache nan tèt pitit li san ke l pa bay pèmisyon, san ke l pa bay dwa. Ki kritik? Ou panse ti kritik lèzòm nan ka fè yon moun? ki ka fè yon pa, ka fè yon ka zongle ou. Bondye pa dakò pou kritike frè ou, pou kritike sè ou. Moun sa pa ka di m se devwa Bondye l ap fè. Si Bondye te ba, si se devwa Bondye ou ke ou pral di konsa ke, sa pèmèt ke yon branch cheve rache nan tèt ou. E Bondye pa dakò sa. Si moun nan ap fè l, kite l fè l, Bondye pa ba l pèmisyon non. Se satan t ba l pèmisyon ki fè l ap fè kritik li a, men Bondye kanpe an la an kwa pou ou menm. Met sa nan tèt ou. Gen bon kè e renmen tout moun. M pap kouri vin di w vin fè relijyon. Se pa relijyon. Bondye pap vin chache relijyon. Men Bondye ap vin chache yon kè. Yon kè ki pwòp. Yon po ki pwòp. Fè kè w kontan. Fè kè w pwòp. Renmen frè w. Renmen sè w. Wè sil te renmen frèl si moun kap kritik yo la sil te renmen sil te renmen frèl ou byen te renmen sèl li pa tap li pa tap epa sal tap chache poul te poul ta fè yon frèl Rahel lèzòm sèlman panse se lè ou pran yon zam ou tiye yon moun ou byen lè ou pran yon kòd ou tiye yon moun ou tiye yon moun. Gen moun ki pa ka sipote kritik. Gen moun ki ou chwazi kritike. Se moun sa ou anterel, ou anterel, ou anterel, ou anterel viveman. Ou anterel kom si je kle ke la vive ou anterel. Ou gen tan anterel, ou gen tan chante anteman. Pase telman ki ou kritike. Mwen pa ka di m vive sa yo. Paske m pa bay sa yo enpotans. Kote ki tan. Pou mwen m pa wè ki tan yon moun ta pran de mwen pou ap kritike m. Ou wè si w ta chwazi mwen menm pou w kritike m, m wè se yon tan gaspiye. M wè se yon tan gaspiye. Se pa sa m pa ka wè ki fason ke m ka imajine ki sa ki m pa wè ki. Mwen menm m ta renmen poze malgre m vin debat sijè sa, m ta renmen poze kijan moun kritike moun. Paske defwa m konn pa wè moun, m konn pa wè moun. Gen fason pou fè, wè, gen fason pou fè fon jan pou pa wè moun. Moun nan la pou okipe afè pa l, ou menm okipe afè pa w. Viv pou tèt ou, viv pou Bondye. Se pou de bagay pou viv. Viv pou Bondye an premyeman, e viv pou tèt ou. E pa viv pou kelke swa moun. Premyeman, viv pou Bondye. Bondye te kreye w se pou ka viv pou li. Viv pou li. Dispoze w pou li. E dezyèmman, dispoze w pou tèt ou. Li pa t kreye tèt ou pou w te rayi tèt ou. Li pa t kreye tèt ou pou w te bay tèt ou pwoblèm. Ou kapab jwenn pwoblèm, se paske w asepte pwoblèm nan. Si w jwenn yon moun ap kritike w, bay tèt ou pwoblèm, se paske w asepte sa ye. Se pa tèt ou pou w ta sipoze bay pwoblèm. Se tèt ou pou w ta sipoze bay glwa paske moun sa a fè fas avè w. Moun sa a vin ap moute valè w paske l ap kritike w. Tèt li kritike w, se valè w ke l ap moute. Se paske w yon siperyè jan m te di w lan. Paske ou te yon siperyè pou li ki fè l ap kritike ou. Ok? Se paske ou son siperyè pou li ki fè l ap kritike ou. Fè kè ou kontan, pa dekouraje, kite moun nan kritike ou, kelke swa lè bon, kelke swa lè movè, kite l kritike ou, paske l fèt pou l kritike ou, li fèt satan fèt pou l gen moun pa l k ap travay pou li, Bondye menm, jan Bondye gen moun pa l k ap travay pou li a, se konsa tou satan gen moun pa l k ap travay pou li, fòk satan kapab antre nan moun sa a pou l mete l anfas ou. Yon fas a fas kapab jwenn moun sa pou l gen yon divizyon. Paske toutotan gen divizyon, toutotan gen divizyon, satan fè plis fèt. Toutotan gen divizyon, satan fè plis fèt. Se sa moun nan pa ka met nan tèt li, ke se travay ke l ap fè a, se travay satan ke l ye. Kritik l ap kritike moun nan, se travay satan ke l ap fè mache. Sa moun sa pa gen yon lespri, li pa gen yon konesans de la pawòl. Se sa fè ke se pa tout moun ki gen konesans. Lè gen konesans ou gen, se pa. Konesans filozofi a nan meyè konesans la. Konesans pou genyen ki meyè konesans la, se konesans de la pawòl de Diyo. Ou ap jwenn moun nan fè filozofi l, li fè inivèsite, li fè tout bagay, ou ap wè se bagay mal li chwazi fè, paske l pa gen bon konesans vreman. Paske l pa gen konesans de la pawòl de Diyo. Mwen men pou ki rezon m di sou moun ap kritike m, sa pa fè m mache, sa pa fè m yon moun. Pa! Se paske m gen konesans de la pawòl. Konesans de la pawòl, ki sa la pawòl di? La pawòl di, wi fòk yo kritike w, paske moun ki te kreye yo la, avan menm ke l te kreye yo, li te vin, li te, li te pran kritik li. Ki di yo, ou menm ki lèzòm. Se pa kritik sèlman ke w ap jwenn. W ap jwenn plis, w ap jwenn, w ap jwenn plis ke sa. Men, pa bay tèt ou pwoblèm, kite yo kritike w, ou menm, tant yo kritike w, mwen di w sa, tant yo kritike w, yo ba w plis konesans, tant yo kritike w, yo fè w avanse plis, tant yo kritike w, yo fè w bay Bondye pa w laglwa, tant yo kritike w, yo fè w, yo fè w anfen, anfen, anfen, yo fè w chanje tout defo ke w te gen nan ou menm. Lè yon moun ap kritike w, se yon byen ke l fè pou ou. Lè yon moun ap kritike w, se pa yon mal ke l fè pou ou. Renmen moun ki kritike w la, ou pral wè ki byen l fè pou ou. Hey, si w kritike m pou sa, se paske l pa bon ki fè w kritike m. Ok, m ap fè chanjman. Kounya lè m fè chanjman, mwen menm m ap priye Bondye, mwen menm pèsonèlman, pou Bondye fè travay pa m, pa m, anvè moun nan, One map priye pou bondye pou bondye fè travay pam anvè moun kap kritike m nan pou bondye kapab chanje moun sa mwen mwen moun sa menm fèm bondye kapab pran ti tan poul fè chanjman pou li men moun sa menm fèm fè chanjman rapid tou sou tou lè chan paske li fèm kritik la vizibman li fèm kritik la kòm si je klè mwen m wè sa nòmalman pandan m ke m wè sa m tou rezoud kritik kel fè sou mwen an. Se sa fè ke mwen m pral priye Bondye, Bondye pral pran tan pou l fè chanjman pou li, men li va fè m pran tan. A li bon mwen bay la vi vwa man, li bon mwen bay la klè, m oblije fè sa l mò, li kritike l bon mwen m oblije fè sa rapidman, paske l kritike m sou sa, li kritike m sou sa, nan men m nan di m, jan m mete l la l pa bon, se konsa pou m te mete l, ok m fè l konsa rapidman. Kounye a m pran tan pran pa m nan, kounye a m pral di Bondye chanje lavi moun sa, fè moun sa vin pwòp. Fè moun sa vin yon sèvant de Dye, fè moun sa vin yon sèvitè de Dye pou konnen ke kritik pa bon. Kounye a Bondye pral pran pasyans, Bondye pral tande moun sa, paske Bondye pral, Bondye pral, Bondye pral teste moun sa, Bondye pral frape pòt moun sa. Men kounye a, ha, si moun sa gen rebèl nan li menm, si l pa tande, si l pa tande lè Bondye ta frape pou li, pou chanje pòt kè l la, l ap toujou ret nan menm sa ke l ye a. Rezon an se paske li gen yon tèt di, li gen yon kè di, li gen yon satan ki enpeche l wè tout sa ke l ap fè yo, si yo byen ak si yo mal. Mwen m pa konn mesaj mwen pou, m pa konn mesaj madanm mwen pote pou nou, si yon moun, si fanatik li yo, oubyen si frè li yo, si sè li yo, yon moun k ap kritike yo, Kisa pou l fè, kisa pou kisa pou yo l ap di yo kisa pou nou fè, m pa konnen ki sijè pa l, m pa konnen ki debi pa l. Mwen debi pa m jan m di nou an, tank yon moun kritike w, li fè w viv pi byen. Li fè w viv, li fè w viv, li fè w viv, li fè w gen pi bon, pi bon relasyon anvè Dye. Li fè w gen pi bon, pi bon konviksyon. Paske si l pa t kritike w, w t ap ret nan menm sa w ye. Se paske l kritike w, se paske l vle w chanje ki fè l kritike w. Se paske l vle w chanje ki fè l kritike w. L pa bjom wè se paske li vle w chanje non. Se paske son bon wout l ap trase. Li pa pou wè sa non. L ap tou wè sa mal paske l konnen ke ki res pou w ye pou w pa reponn li. Ki res ke w ye pou w pa revandike ansanm avè l. Yeah! Li konnen Satan an e konsa l fè l. Satan konnen si l atake w, ou pral, kòlè pral moute w, kòlè pral moute w, ou pral fè, ou pral fè gwo lògèy, ou pral fè move san, ou pral fè tout bagay, ou pral fè joure, ou pral fè sesi. No! Pa gen, e sa fè m di w, tout moun pa menm jan. Tout moun. pa menm mwen diferan ansanm ansanm avèw fason ka panse se pa fason sam panse fason si yon moun pale mal se pa fason menm fason si yon moun pale mal ki reyaksyonm se pa reyasyon paw menm vin di reyasyon pam meyè reyaksyon ki sa li kite yon moun kap kritike w kritike w kite yon moun kap pèdi tan pou kritike w kritike w kite yon moun kap pèdi tan pou pale w mal pale w mal. Et tant moun nan pale w mal, li pèmèt ou fè plis efò. Tant moun nan kritike w, li pèmèt ou fè plis efò. Pa dekouraje, pa bay tèt ou pwoblèm, e pa fache avèk moun sa. Pou w pa vin de menm moun ansanm ak moun sa. Pa fache ansanm ak moun sa pou w pa vin de menm moun ansanm ak moun sa. Pa kritike moun sa menm lè w ta konn defo l. Menm lè w ta konn tò l, menm lè w ta konnen. Menm lè w ta konn sekrè l pa kritike l. Pa lage l nan lari paske w ap vin de menm moun ansanm avè l. Paske ou te gentan yon moun diferan ansanm avè l ki fè ke li te chwazi kritike w. Ki fè ke li te chwazi vin anfas ou. Fè l toujou ret nan menm moun ke w ye a pou kapab toujou parèt diferan. Men le jou ke ou kite plas w al fè menm moun ansanm avèk moun sa, w ap vin tounen de Menm moun de menm ou pa pap gon diferans, pap gon plis, pap gon mwens. Avan, pap gon plis, pap gon mwens. Na vin de menm moun, kòm si na vin de menm moun, kòm si de menm plis ou byen de menm mwens. Ou se pose rete plis pou moun sa rete mwens. Ou te kata plis paske li te chwazi kritike ou. Ou kata plis, ou kata siperyè pase li. Kite l kritike w, kite l ret nan kad ke l ye a, kite l ret nan pwen ke l ye a, kite l ret nan chemen ke l ye a, kite l kritike w, ou menm, ret nan, ret moun ke w ye a. Sa vle di moun ke w ye a, se Bondye t kreye w, se Bondye t fè w moun ke w ye a. Humm! Se Bondye t fè w moun ke w ye a, se pa nan kritike moun ki fè w vin moun ke w ye a. Paske li panse nan kritike l ap ye a, l ap vin gon chanjman, no! L ap vin pi mal ke jan l ye a. Paske se moun ke lap kritike. Li pa gen dwa janm vin meyè moun. Li pa gen dwa janm vin plis. Paske se nan pale moun mal ke li ye. M pa kwe Bondye ap bay yon moun permisyon moun yon moun kap pale moun mal. Yon benediksyon. Se swa jamè. E pou ki sa bon diye di ou, pi gwa ou pot jijman sou fwa ou la, pou ki gwa ou pot jijman sou swa ou la pou li menm pou pa pot jijman sou ou. Lè l pa bay moun dwa sa. Lè w pale yon moun mal se jijman w pot sou li. Ou di moun sa, ou pa konn sa l santi. Se yon jijman ke w pot sou li. An, kritik, kritik yon moun sou pitit Bondye se jijman ke w pot sou pitit Bondye. Enben, Bondye pa ba w otorite sa, ou chwazi pran otorite sa pou fè l, enben, Bondye pap lage benediksyon sou ou. Paske, wap. Pèsekite pitit Bondye, li pap janm lage benediksyon sou ou. Enben se sa fè m di ou menm rete nan chemen ou te ye a pou Bondye lage benediksyon sou ou e pou Bondye menm lage sa l ap lage sou moun k ap pale w mal la. Paske moun k ap pale w mal la se paske l pa renmen w. Si l te renmen w, l pa t ap pale w mal. E Bondye di tout moun sipoze gen renmen nan kè w. Si w gen renmen pou fè w la, si w gen renmen pou sa w la, ou pap kritike l, ou pap pale l mal, se renmen w ke w ap renmen l, kèlkeswa w te tande de li, se ou pou vin di l, se paske w gen renmen pou li. Kite moun k ap pale w mal la pale w mal, kite moun k ap kritike w la kritike w, pa dekouraje ak lavi a, paske lavi a pa sipoze vin, lavi a pa sipoze vin jan w ta vle l vini an, fòk ou jwenn sa yo, men le fèt ke ou ta vin jwenn sa yo sou vi w, sou chemen w, Pa bay tèt ou pwoblèm, pa dekouraje, kenbe fèm, Bondye pi fò, fò moun nan te kritike w, fò moun nan ta pale w mal, pou konn kiyès ke w ye. Gen moun ke yo gen dwa pa janm konnen kiyès ke w ye non. Se lè yon moun vin an fas ou pou l ap kritike w, pou l ap pale w mal wi. Se lè sa si w konn valè tèt ou, ou pral wè kiyès ke w ye, pitit mwen. Talè bebe. Se lè sa w pral wè. Se lè sa. Wi m ap achte l pou ou. Se lè sa. Se lè sa w pral wè ki eske w ye. Paske yon moun ki vin an fas ou. Se paske ou son moun. Ou son siperyè. Ki fè yon enferyè vin an fas ou. Yeah. Se paske ou son siperyè. Wap toujou jwenn yon enferyè vin an fas ou. Kou yon ta ka arete ou siperyè pou pa jwenn yon enfè, fò jwenn yon enfèryè kanmenm sou wout ou. Enben pa dekouraje ret, ret kenbe plas siperyè w la, Bondye renmen w, Bondye renmen w, Bondye pa t fè w pou l te rayi w, pa rayi tèt ou, pa bay tèt ou pwoblèm lefèt ke yon lòm ap pale w mal, lefèt ke yon lòm ap kritike w, se yon lòm menm jan ansanm avè w li ye, fò l kritike w, fò l pale w mal, se pa Bondye k ap kritike w, se pa Bondye k ap pale w mal pou bay tèt ou pwoblèm. Ou konprann sa m di w la? Si Bondye fò w, li pa t fò w pou te bay tèt ou pwoblèm kèlkeswa lè jan, lè ka. Pa bay tèt ou pwoblèm, pa dekouraje, kite lèzòm pale w mal, kite payen an pale w mal, kite, kite, kite, kite, kite payen an, e pou m payen sèlman m ka di, yo tout, moun konsa yo, yo gen anpil non. Men, m ap di kite payen an pale w mal, li pa ka yon bon moun. Si l te yon bon moun, li pa moun li t ap chache mal, pale mal. Si l te yon bon moun, si l te gen lanmou nan kè l, se pa mal li t ap pale moun mal, se bi de byen sèlman ke l t ap pale. Kèlkeswa, sa w fè devan, yon moun fè devan zye w, ou pa renmen l, pa pale l mal, pa kritike l. Paske tout glwa se pou Bondye li ye. Kèlke swa jan glwa vini a, glwa vini a se pou Bondye ki li ye. Ou menm ou pa gen jan pou mete pa ou, kite l jan li ye a paske Bondye di ou pa jije frè ou, pa jije sè ou pou l pa jije ou. Se la m kite w cheri, pa bay tèt ou pwoblèm, pa dekouraje, kèlke swa te moun ou te ye a, pa kite pwoblèm, difikilte pote w ale, pa kite. Chagrin dman foto ale, pa kite tristès pote w ale, pale yon moun mal ka mete yon tristès pou jiskaske moun nan mouri rive anba tè. Pou jiskaske moun nan mouri rive anba tè, nou gon pil sèvant, so nou pa vin fè literati, nou pa vin fè reklam, si nou ta pran pou nou dekòtike moun nan sans moun ap pale moun mal ki koz, ki sa ke ou ka koz moun sa, ki meyè bagay ke ou ka koz li, pi meyè bagay ke ou ka koz li pi rapidman se lanmò. Ay gen moun ki pa ka sipòte lè yon moun ap pale l mal. Sa fè l mal, sa li parèt fason l ka revandike avèk moun sa, revanje avèk moun sa, li oblije ap kite sa manje l, li oblije kite sa ap domine l pou jiskaske sa rive mete l anba tè. Se paske moun nan pa gen yon bon konesans ki sa Kel ka koz sèvi frè a, kisa ka koz sè a ke lap pale mal la, se si li pa konn si li ka koz li gen tansyon, si li ka koz li gen lanmò, li pa reflechi de sa, paske gon satan nan tèt li, li gon satanik kap domine lespri l, li wè sa lap fè a se yon bon chemen, li wè sa lap fè a l bon, li kontinye ladan li men li pa konnen si li ka koz moun nan lanmò. Nap aprann sou. sou entènèt oubyen sou Facebook, ki jan ke lèzòm ap kritike lòt, an, le fèt ke li se sèvitè Bondye, li se sèvant Bondye, yon moun tankou mwen menm, yon moun tankou mwen menm, si m gon moun, yon moun kap pale m mal oubyen bagay, mwen menm m ka te gen fòs, m pa p gon anyen, m ka te gen fòs, m ka sipòte sa m pa p gen anyen, men gen moun ki gen feblès nan, ki gen feblès nan fòs yo. Yap domine, yap selman kite sa domine yo, yap kite sa manje yo, yo pa pa rive menm manje, yo pa pa rive gen kè kontan, yo an sa ap domine yo, paske yo ap wè san rezon pou frè a ou byen san rezon pou sè a pale l mal, li pa konn pou ki sa, li pa konn pou ki sa, epi sa ap manje l, sa ap manje l, sa kapab pèmèt li fè tout maladi ki reziste yo, sa kapab pèmèt li ke fè sik, fè tansyon, fè tout bagay. Ou konprann? Men gen moun se sa se moun ki pa ka sipote yo. Ou menm. Si w pa t ka sipòte yo, si w te nan plas sa, ou pa t ka sipòte lè yon moun ap pale w mal, fè kè w kontan. Sipòte. Di Bondye mèsi. Di Bondye mèsi paske sè entèl, frè entèl ap pale m mal. Di Bondye mèsi paske ou met moun sa a anfas mwen pou m wè ke vrèman vre, m siperyè l. Ou di Bondye mèsi e di Bondye ban m fòs pou entèl k ap pale m mal la pou m kapab rete pi bèl devan zye l. Bonm fòs pou frè a kap pale mal la poum kapab rete pi bèl devan zyel. Se la m kite w guys, map tounen ak yon lòt konsèy pou ou e m gen lòt konsèy se sa fèm di w pran plèzi ret tande m nan mesaj Bondye voye pou ou yo, pa mwen menm yo, pa sèvitè w. Ret tande yo pou kapab pran plis fòs kijan pou viv avèk kijan pou pa viv paske wap viv nan yon mond se pa tout moun ki renmen w, se pa tout moun ki di w bonjou. Ki renmen w se pa tout moun kap sipòte w ki renmen w, epi wap jwenn gen yon gen t renmen w gen t pa renmen w, epi pou kijan w kapab viv avèk sa pa renmen w yo e kijan w kapab sipòte avèk sa pa renmen w yo, swa viv ou jwenn kan t pa renmen w yo, ou jwenn kan t renmen w yo, mete yo nan menm kan, mete yo nan menm kan pa divize yo non, mete yo menm moun, mete yo menm moun. Fè moun sa santi li menm li menm moun avèk moun ki renmen w la. Mete yo menm jan. Pa divize yo. Pa divize yo. Mete yo menm moun pou pa gen pwoblèm, pou pa domine de yo, pou pa fokis sou yo. Si w al divize yo, pral vin gen 2 tip de moun diferan devan zye w. Ou pral gen yon bon, ou pral gen yon movèz. Kounye ou pral fè doub kalkil, ou pral fè doub panse, ou pral fè doub travay. Mete yo ansanm, mele yo ansanm. Kite li, kite, kite yo, kite yo ansanm, lè Bondye vini li menm la fè triyaj li, la fè triyaj la pou ou, konprann, la fè triyaj nan ble a pou ou, la pran pay yo, li divize ble yo, li divize pay yo apa pou ou, men se pou ou menm pa fè yo nan moman an, pa fè yo nan moman kite yo sipòte ou, kite yo, paske tout tan moun nan, e m pale w mal se sipòte lap sipòte ou, se rekonèt lap fè rekonèt ou plis, li pa, li pa reflechi ke se rekonèt lap fè rekonèt ou plis, li pa reflechi ke se moute lap moute ou plis. Ou plis, si li te reflechi ke se moute li tap moute ou plis, li pa tap pale ou mal. Pa dekouraje kite yon moun pale ou mal, wap grandi plis. Asepte Bondye pou kapab grandi plis wi. Asepte Bondye pou kapab gen plis fòs menm jan ansanm avèm. Menm jan ansanm avèm pou kapab gen plis kouray, menm jan ansanm avèm ki pa kye si yon moun ap pale mal. Ki pa kye si yon moun ap kritike l. Kay m pa viv pou moun, mwen wè moun, moun wè m. M ap viv pou Bondye, m ap viv pou tèt mwen. Hello guys, se la m kite w. M fè plas avèk madanm mwen. M pap pran tout moman an, m pap pran tout plas sa pou m pale sèlman. Men m panse madanm pa m gen ide pa l, gen panse pa l ki jan l reflechi l pou yon moun. Pou yon moun ki gen yon moun k ap pale l mal oubyen pou yon moun ki gen yon moun k ap kritike l. Ki refleksyon l, ki panse l pou moun sa. Nou fè fas avèk madanm nou ki pral di nou yon ide pa l, ki pral di nou yon panse pa l.